Nou kraze polèt li kounya kot pòlda. Chita tande. Yo vini ankò vini yo vini sa ka rive map bay fòm pran ebyen nou paka ede koube manm ba nou mal sezi moto nan men nou jis kafou lavil nou pran lamò mal pran moto nan men nou Chita tande. mesye nèg sa yo sanwont anpil mèt mwen yo ak sèl mwen la mwen renmen sajen m ye epi se sajen map toujou ye pa gon nèg ki ka mete m deyò Chita wi. tande.

Red, kontwòl nou. Depi e men sa yo pat janm sou kontwòl misye non. Si sa vin sou kontwòl ou ki kote m ye? M mare w men m mouri? Hein? E la m ye epi pil moun la e nan mitan pil popilasyon m ye la e. Chita tande. Hein? Nan mitan pil popilasyon m ye. Kisa k te Ti Mepri a? Ti Mepri se yon kadejakè, yon nèg ki pase prizon depil tou piti. Nan kenbe fanm, nan fè vyòl. E sove sove evade prizon wi. Mwen menm pako pase nan prizon. Kilè w tande m bandi? Se pa nan ane sa w tande m bandi? Ti mepri fèt sou bandi wi li menm. Se nan vòlè ti mepri te mawon l al Miami wi. Nan vin moute sou tè moun, nan fè kòb, fè yon seri de zak malonèt. Sou wout la menm tout moto wouj li wè l ap pwomennen vòlè yo, sa l ap vin antre. Mwen m pa kont mwen menm. Tout sa m fè m toujou pale yo wi. Wè nèg pa menm bezwen ap fè pleyonas. Tout tan m fè m toujou pale e m pale ki moun ki mete m nan koz sa. Onètman, m panse yon jounalis li ka la pou l bay yon bandi konsèy, pou l preche yon bandi, men m pa kwè yon jounalis ka vin mete nan kan yon bandi, nan kan yon lòt bandi pou ap joure yon lòt moun. Di m kòman? W ap pale avè moun menm.

Pase gen anpil moun ki paka ret lakay yo tout jounen goumen ap fèt se ou menm kap fèl mande ki tit goumen an si nèg la vin diw li vin goumen pou pèp li vin goumen pou pèp ok kòman ou te fè maron al miami kot satan kot alman e kot lòt vòlè sa yo nèg ki tap pede depine afè moun kote yo.

M chita tande sa. M pap bay manti. Mwen m di yo sa. Nan jou a. Seksyon Goat gen pou l deplase pou l al retounen nan plas li kote l te ye a. M di yo sa nan jou yo la. Nou mèt chita tann mesye. Mwen m pral, nou pral depoze nèg yo nan baz yo. An gran jan. Wè sa m di w?

Ou sa m di w? Se pou lajan an pa gen anyen k ka bloke m fè. Mwen pa mande, m ap mache mande. Povann voye ti kòb ban mwen men m se tou menm voye l tounen ba li wi. M pa t mande l pou yen wi.
Plizyè fwa l voye kòb ban mwen m pa resevwa l nan men m non. Apre w fin denonse l la wi.
Wi. Apre m fin denonse l la m se voye kòb ban mwen plizyè fwa m pa pran l nan men m.

Wi plizyè fwa m manje kòb li m pase kaka sou li. Ok. Ou konprann sa m vle di w? Sa vle di ou menm ou pa al touye moun yo? San manti,
m apresye sa anpil, m apresye m apresye komisè a anpil paske li te vrèman rantre nan reyalite yo, ou wè sa m di w? Li te vrèman rantre nan reyalite yo pou l te wè kòman bagay yo te ka ale. Ou jis fè pi pitit bagay sa yo fini epi mwen menm pou m kanpe nan stil mwen epi pou yo atake vakabon, pou yo mare lòt vakabon vòlè parèy yo an, ou wè sa m di w? Pase nèg sa yo misye te miami Covane fèl kitel li fèl vin nan bandi bon sa m diw pagen son vòlè yon kochon maron moun sal li ye ki moun ki dèyèl di lap vin goumen pou pèp bon ti mepri se lè ki lè pèp la pase plis mizè ap moute sou kè moun ale jou la ti mepri gon yon liy kèl pran pa de kèl pa vòlè sa vle di moun lakay li se menm vòlè kokè parèy li liye men m pap bal nou mèsi moun zòdi nou nou gen pou nou renmn.

Paske m konnen gen nèg depi yo fèt yo bandi e nan bandi yap mouri e m pap ba yon nèg manti Mwen menm sou rezon m nan pa gon moun ki ka prese tiye m Si jodi a la ou fin mete m nan yon bagay koumanse fè sa w fè Bondye ap wè se yon inosan m ye Ou pa panse sa mèt Morin Humm Si w rantre m nan yon bagay jodi a se mèt Morin ki te Poukisa m pa di monchè se tèl moun se tèl moun se tèl moun se tèl moun. Tout viktim ak zòm ap pale se yon sèl bagay map di men lòt yo menm yo kenbe se yon sèl bagay o wi zam nan te nan menm e pofam te ban mwen men mpap defann sisi mpap defann se lòt bò ou deja fin pa legal mèt morin ou pat legal e mwen menm pandan map di w sa mèt morin mklè nan tèt mwen mgen pase 2 mwa la depi mpa janm kite wout nasyonal mwen menm depi mpa janm fè bagay konsa paske m rete sou reyalite m se sak fè mwen renmen yon nèg ke mèt pa

Ii. Yo gen pou wè. Ii. Al gwo lòt videyo gen pou fèt sa a ki pou pi pi chat ke videyo sa a toujou. Ke videyo a te pase a. Ii. Wi. Paske m pap ba w manti mwen menm m pa anmède moun. Mèt mwen yo m pa ka lakay mwen pou m lakay mwen m pa anmède nèg yo m nan kalòj mwen pou nèg la kite lakay li pou l vini pou l ap vin mete m deyò. Ii. Pou ki rezon?

Pè Bahaw a di, Frè Etude kote se la a nou konn ap vòlè mesye? Bon sa m di w, a ti koye la a mete l nan vòlè tè? Bon sa m di w, vin tiye malere, vòlè tout afè l, vòlè tè? Men jodi a nou pa ka ap vin trete m de vòlè? Saka ki te bon zanmi Ti Mepri a, lè w ap pale avè l mande l kot Saka? Hein? Alman, sa se te nèg dèyè a Negri a, mande l kot Alman? Alman nan prizon. Pou kisa yo pa nan vòlè Pòtoprens nan ta ale? Epi bon pye Ti Mepri k mete l deyò epi yo pran Saka? Yo pran sa partout allemand epi jodi a yon nèg tankou pou ap vin trete moun de vòlè menm. Yo bay tout moun sa jenpresyon pou yo pa pale lè yo lòt kote yo ka al tiye bagay. Enben moun yo yo mèt pa pale ni yo gen moun ki ka pale pou yo. Mwen menm m ka pale pou pèp la mwen. E tou mwen menm m konnen depi m yon kote moun sa ka vin mete mal sou pèp la tou. Paske m kwè nan tèt mwen. Mèsi.